Ane sa a kreyòl la li pa patisipe nan kesyon soti mereng. Epi nou wè tou gen yon sòt de pale anpil sou rezo a pati de lis ki fè soti pa komite a ke yo pa wè non kreyòl la. Eske gen yon lòt pwoblèm ki te prezante? Eske yo te apwoche kreyòl la sou kesyon sa a? Paske yo di kreyòl la pa la, li pa nan lis la. Kisa sa reprezante? Lòske yon gwoup tankou Piwala ki fè non l pandan anpil ane nan kesyon pwa ki peze sou beton kanaval la e yo pa afiche l nan lis ki soti yo? Bon, ekoute,
pou mwen menm sa a, se pa konsa, se pa nan ang sa a mwen menm mwen gade l. Mwen pa gade l nan ang sa a. Okontrè, se yon prèv ke nou bay kote ke nou di lè yon komite la pou l pran yon desizyon, li gen dwa pran desizyon an. E si jamè li pran yon desizyon ki pa favorab pou youn men ki bon pou lòt oubyen ki bon pou tout moun, fò nou aksepte l. Poukisa? Kisa pou nou ta kritike kounye a? Se pou nou ta kritike jan kanaval la ap fèt la? Men si nou aksepte jan kanaval la ap fèt la, nou pa ka plenyen pou li. Donk si nèg yo sot sou yon lis, mwen pa Jak, mwen pa Pòdepè, se Jakmèl mwen ye, bon, ki pwoblèm ki genyen? Mwen pa wè l konsa mwen menm. Si m pa ta Jakmèl, se Senlwidinò yo voye m oubyen yo voye m Yo voye m Benè oubyen yo voye m m pa konnen Okay oubyen yo voye m nenpòt ki kote. Sa se chwa ke komite kanaval la fè, m pa gen anyen pou m wè ladann. Men mwen pa pran l konsa.
Mwen pa gade l nan sans kòmsi m ta di w ke a yo te dwe pran m la, yo pa t dwe pran m la eksetera. Byen si, si te gen lòt jazz ke yo te voye yon lòt kote oubyen whatever eksetera petèt li te ka fè yon tole. Men mwen, ou kite fanatik yo di sa yo panse, ou kite jounalis di sa yo panse. Men mwen menm mwen pa wè l konsa. Gade! Ou konn kijan m ye? M pa janm gade anyen nan kote negatif la. M toujou gade l pozitivman. Paske ofèt, èske nou oblije gen menm tèt yo a chak fwa menm kote yo? Si non, Bèl Louk pa t ap jwenn plas li la a. Si non, lòt djaz Pòdepè yo, petèt ke se plas yon lòt nèg nou ta pral pran. Donk, prefere se yon lòt nèg ki la. Konsa mwen menm, lè m yon kote, apa mwen menm mwen Jakmèl? Men m Jakmèl, m lakay mwen, m pa gen okenn konpetisyon, m rilaks, m poze, ou konprann, epi m nan kanaval menn, m fè kanaval mwen jan pa m, nou fè afè pa nou. Men, pandan m ap di w sa, si ministè de la kilti ta deside, ok, dispatch kanaval la, yo voye djaz nan 10 depatman an, men fò nou aksepte l. O, an fen kont, se pa yon, li pa yon, li pa yon. I mean m pa pral wèl kòmsi oh yo yo pa pranm e gade yo pran entèl yo pa pranm men menm m pa di se bagay politik kap regle se bagay dis se bagay dat bro m pa m pa konsa m pa wèl konsa at di end of the day men kijan menm mwen panse mwen panse pozitif mwen panse ke kanaval ap fè pòdepè gon lis jazz ki al pòdepè menm jan gen kanaval kap fèt lòt kote gen lòt jazz ki al lòt kote donk fini son sèl peyi son sèl mizik la pou mwen. Se menm epòk la, se tout moun ki merite fete. Donk, pou mwen menm pa gen distenksyon ladann ke m la ou m pa la, ou bò isit ou bò lòtbò. Mwen m pa wè l konsa.